1, 3, 4. Bonswa tout moun. Mèsi deja paske ou branche emisyon spesyal Min Business Ladies. Ankò avèk ou aswè Claudine and Annie. So, nou kontan. Nou chanje kat la aswè paske nou gen yon emisyon spesyal. Nou gen yon epizòd spesyal. Paske pafwa, you know what, ou bezwen pran rekil. Pafwa. E pafwa se pa ou menm ki deside pran rekil la. Se rekil la ki vin jwenn ou paske li nesesè. Pa vre Annie? Oui, c'est ça.
Nap salye tout moun e bonswa ankò Claudine. So, se toujou yon plezi pou nou nan emisyon avè w chak dimanch 7 è. Pou nou vin pote
you know, news, konsèy, refleksyon.
Vin opine, vwala. So, jodi a nou gwen emisyon ki trè spesyal e chak jou nou pale de tout bagay, nou pale de biznis, nou pale de, nou fè rankont avèk bizisman nou. Jodi a, nou vin pal vin pale de yon lòt bagay. Nou vin antre nan yon lòt sijè nan emisyon an m panse ki trè enpòtan Claudiane ke ki nan mitan kominote nou an. So nou tande konplent de yo pase nou mache nou poze kesyon menm lè nou pa fè l nan emisyon an. Nou fè l an deyò de emisyon an n ale nou chache moun nou kontakte yo pou nou konn kò ki sa y ap viv pandan yo vini an pandan y ap viv la sou teritwa so aswè a emisyon an mwen panse ki ap trè spesyal. Wi
jan w te di nou jwenn feedback de moun ki renmen biznis, ki se pa fòt yo ke yo al fè yon nine to five job, donk se paske li gen yon difikilte kèlke pa. Wi n ap pale biznis, renmen biznis, ap fè biznis eksetera but you know gen yon lòt kote nan bagay la ki vrèman enpòtan.

Mhm. Tout moun ki renmen min business ladies yo mèsi pou nouvo abone nou yo. Ah oui. Jodi a nou vrèman kontan wè paj lan ap evolye. Ah oui. Mèsi ou menm ki pral pataje, ki pral mm. um, follow nou aswè mm. sou Facebook, Merci. sou YouTube. Nou bezwen Tout fanmi m, tout zanmi m yo, yeah. nou ki kanpe dèyè nou, so yeah. ki toujou ede nou pataje. ap like ap share. Mèsi anpil pou sa e kontinye pataje emisyon an avèk zanmi w yo. Yeah pase m panse gen anpil gen anpil moun ki ke emisyon sa ap ap fè anpil bagay pou yo Yeah yap enfòme enfòme yo yap amize avèk nou tou paske konnen nou you know. Nou e amizant, nou renmen bay blag, nou renmen souri, de nati nou souri paske fòk nou souri paske se nan nou l ye, pafwa tou ou bezwen yon moun ki pou ankouraje w souri e nou la pou sa. Yes yes yes yes. Rubrik konsèy la se Annie. Oh mon Dieu. Bon, mwen ka fon ti, on ti bay tou. Mwen timid. Mwen timid an pi. Mwen pa timid, men defwa fò ede m leve pwa sou do m tou. Se pa yon pwa. Se yon pwa li. Pwa, se jis. Men pou ki sa w pa vle pote l?

Ou gen tèt, ou espere pou ou gen chapo. Toutotan tèt ou pa koupe, ou espere met chapo. Se sa l te.
Bon, ok. Bon, n a pral di nou egzakteman anba, anba, mete kòmantè ou yo pou nou di kòman bagay la di. Paske Etazini ap touye nou la, nou prèske bliye. Anpil bagay, wi. Men son ti konsèy, son ti, eh, son ti pwovèb nou te konn tande lontan. Tout otan w gen tèt ou espere pot chapo. Tout otan tèt ou pa koupe, ou espere met chapo. Pa koupe a fè mal. Ok.
Tout otan, tout otan, tout, tout otan w gen tèt, ou espere met chapo. Ou vle l konsa? Men se pa konsa yo di l non. Hmm. Nap kite moun yo ba nou Ok. realite a.
So, n- se se nan menm sa nou pral devlope pou ou aswè a, se nan menm kontèks sa a ke nou vini avèk e, e ti pwovèb sa nou te konn tande depi n tou piti e jiska prezan m konnen gen moun kap tou, ki toujou ap em, itilize ti pwovèb sa a pou ankouraje tèt yo, ankouraje lòt moun. Se pa rapò a sa nou pral pale aswè a. Sijè nou aswè a Claudiane se kisa?
Sijè a se um biznis wi refleksyon 2 e rekil 3 um ki vle di yon pakèt bagay pou nou paske jan m t ap di nou nou te pale avèk kèk biznisman moun ki renmen biznis moun ki vle fè biznis oubyen moun k ap fè biznis lan men anba tab pè pou moun pa pou lòt yo pa konnen um bèt ke bagay li ap mache bèt Humm lè ke ou ta rive kotel li pè parèt tèt li paske kelke pa gen yon barèm gen yon bagay gen yon limit ok
etazini fasil pou yon moun ou ale konsa konsa tou l fasil pou desann tou fòk ou rete nan regleman yo regilasyon yo enpòtan yo mete yo la pou disponib fòk ou swiv yo a la lèt. Otomatikman ou sote 1 ou al nan 3, y ap kenbe w, y ap pran w. Ou ka fè l pou yon ti tan. Y ap kite w ale. Yo pa wè yo va wè w non. Y ap kite w ale. Men, pi devan w ap gen kont pou w rale. Anpil moun deside, bon, ekoute, mwen menm, fòm viv mwen men sa map fè a se li k pasyonm map fèl kanmèm men byen ke tout bagay yo mandem yo pa pa fasil bon m prefere fèl konsa nan pran egzanp yon moun ki sou yon moun ki soti ayiti ki te gen ann di yon biznis restoran Moun ki te konn fè manje, kuit. Tout moun te konnen, ki te trè koni, tout moun konnen. Oh my God! Mwen menm gen seri de moun te konn manje nan restoran yo, m ta renmen vini Etazini pou m al fè yon ti kout manje tou paske m sonje yo anpil. And moun sa ta vini Etazini. Eske pa gon limit? Se pa annik soti Ayiti, pote tout chodyè, pote tout bagay ou konnen, menm si ou pa pote chodyè yo, men konesans lan vin avèw. Se sa mwen pral di w, paske moun nan tou vin ak konesans li, se te rèv li pou l te gen restoran, pou l te chèf, li tou mache avèk rèv li nan tèt li, tout afè l nan tèt li, epi boum! li tonbe bò isit lan, se kòm si l santi l gen yon rekil. Non, men kòm si gen yon arèt otomatik, bagay la kanpe, sèk. Se kòm si ou vin ak tout malèt ou, ou vin ak tout package ou, ou pral fè yon bagay epi lè w rive isit lan, sa kalme. Paske, kèlke pò, pou w fè si, pou w al fè sa. Sa te manke rive m nan sinema. M rèv mwen. M se reyalizatris an Ayiti. M ap fè fim, m rive a Kann, m al Kanada, m fè tout lòt bagay. Tout fim mwen ap byen mache. And then, lè m vin isi, m konnen m pral Hollywood. Menm bagay tou wi. Ekskize m. Se serye men m oblije ri timoun e pa fòt mwen. M konnen m pral Hollywood mwen menm. Tout bagay pou kriye. Bon fòk fòm moun mete m kriye an fòm serye avèl. Nan men fò fò fò ti pwovèb la pa bliye li pa pou tèt pou moun yo kap gade nou an l pou nou tou. M espere al al Hollywood m espere Met chapo a paske fò tout bagay mete l yo tèt la la la. konesans la la.
Lè m wè Netflix ap vire konsa m di fò m pase yon fòk gon fim mwen kal nan Netflix kanmenm ekoute jen an nine to five job e se woutin nan Mwen se yon imigran, m oblije pase pa la. Pafwa gen kèk moun ki tou vini k pa pase pa la wi, ki gen chans yo, se limyè yo, se etwal yo. M kontan pou. Sa depan de moun ki yo vin ap frekante oubyen ki pa antouraj yo. Sa se antouraj yo ki prepare teren an pou. Men jan m di w la, ou vini Etazini, kèlkeswa domèn nan, ou oblije retounen lekòl. Yes, bon se sa nou tap pale pou nou pa bliye sijè nou an. Se sa le pwoblèm.
Pa egzanp, jan ou sot pran egzanp lan la, yon moun ki te gen yon gran restoran, ki te yon chèf Ayiti, tout moun te trè, ki te trè koni, tout moun te konnen, epi, bon, nou konnen kòman pwoblèm yo ye dèyè a nan peyi nou, epi ki deside, ou di mwens, pa fòsing ki oblije vin la a, etazini sak vin pase li anvi al rèv li kontinye rèv li pou l ta rekòmanse avèk restoran dis dat paske on moun konsa li pa peystob pou peystob la pa pral fè l byen paske la li fè tout mwatye vi l lap fè biznis nan peyi l so konnya nan tèt li lap vin isit lan la lap vin fè on restoran tou paske li gen kòb la se pa mwen ki pa genyen Li gen kòb la poul fè restoran lèl vini, men sak vin pase? Yo tèlman, se tèlman gen gen yo mande gen bagay ki sipoze fèt avan ou fè yon restoran etazini. Enspeksyon.
Non sèlman enspeksyon, yo mandew fòw gen yon sètifika ki chèf pou isit la. Like. E tout etid ou fè Ayiti a yo, ou pa te. Se kòm si yo pa egziste, ou pa, like, ou pa bezwen sa yo ankò. Jete yo depi kote ou sòti a. A yo di, lè ou vin isit, ou oblije al lekòl pou al pran kou kuizin pou tounen yon chèf ankò, pou ou gen yon sètifika. Sa se yonn. Lè ou vin gen sètifika sa a nan men w, si se yon plis ou jwenn ki tou gen restoran fine but si son place ou pral konvèti an restoran pou fè restoran ladann oh my god li a lot pase m sonje m te mande enfòmasyon pase mwen m te anvi fè yon restoran pase m grandi m jwenn manman m te nan restoran afè biznis li tout bagay so m renmen fè manje ou konn sa Claudiane. Lè m vini, so m ap mande enfòmasyon pou afè restoran, y ap esplike m pou pran yon enjenyè pou w enstale 10 dat anndan kay sa w pral konvèti an restoran an. Enjenyè a avèk tout materyèl, tout bagay, atlis fò w gen yon pi piti 30 mil dola nan men w pou w ta konvèti plis sa a an restoran. So, se pa yon bagay ki fasil. Èl di, gen anpil moun ki vin, nou menm nou pran egzanp restoran an. But gen anpil moun ki vin la, gen medsen, gen anpil moun ki vin la, se, se menm pwoblèm nan. Bon, medsen yo se, se ti grav. Se setan detid, pafwa dizan, ou vini la, ou panse ke se jis ale nan etap sa e pi tande yo di ee mesye ou tounen bak ou pa rekonèt sa ou fè swa al pran yon CNE oubyen al pran yon LPN so like se se sijè nou aswè a se sa l ye Claudiane so mwen menm m pa konnen. Se enpòtan pou nou panse avèk moun sa yo wi nou ap fè biznis nou min nan biznis lan nou konn sa nap fè nou konn kote nou pral fèl nou konn kijan nap fèl nou konn regilasyon nou pral fèl byen pou nou reyalize l pou nou fè siksè ladann se vre hey pafwa gon grenn bagay ke yo mande w ki bon arête ou fon bak ou gade. Tou kò n nan min Business Ladies nan emisyon nou an. Si nou pa t konn sa n te vle, nou te gen dwa gen twa fon tan ou pa t tande nou ankò. Men, you know what, nan tout sa w ap fè nan lavi an, toutotan w gen tèt, espere pote chapo. Travay pou w pot chapo a. Se sa nou menm nou fè nan min Business Ladies. Nou pa gen tan. Wi.
M pral ba nou wè yon videyo kote. Non, wè Claudiane sou fè sa la. Ou wè min biznisè li. Kòm son emisyon ke m renmen anpil. M pa pral di m pral. M pral pral ba nou wè.
Non, se pa vre. Rete branche. Men m fatige Claude.

Eske nou wè istwa l? Fatige on ne peut plus, se la l te lobliye lage kò l. Vre? Nou pa gen Fatige epi tan. m di non, fò emisyon an fèt paske gen moun k ap tann nou e sijè sa k pral pale aswè a m m m te wè l trè trè enpòtan fò l pale. Yeah. Yeah, fò l So, pale paske gen anpil moun k ap soufri de sa e Mwen Video a map ri toujou.
Ki video koucha? Video la. Ok so gen anpil moun kap soufri de sa so m te twouve l trè trè trè enpòtan pou n pale de sa aswè a e m pa konnen Ahh video a toujou nan tèt mwen cheri m pa ka konsantre. Nou te pale de 3 pwen de Asya la bon wè emisyon sa Asya la m pa konn ki emisyon li so emisyon nou emisyon nou min business ladies nou la paske nou renmen sa nap fè a se pasyon ki mete nou la tout kòm on moun ki vin isi ou gon package nan tèt ou kòm ou vin isi avèk on rèv men gen limit genyen yon barèm genyen yon bagay yo mete ki anpeche w avanse Pa kite sa. Rèv ou tonbe a lo. Pa kite rèv la tonbe. Kenbe l la. Wi, se vre m gen tèl limit, m pral travay pou li. Ok? Pa dekouraje tou. Si yo mande w pou al lekòl lan, ou konprann. Paske pa gen wout pa bwa. Pa gen wout pa bwa bò isit lan. Sa vle di si rèv restoran an toujou nan tèt ou, kòm se egzanp restoran ke nou te pran, se reziye w tounen lekòl, al pran papye a. Ou pa janm konn anyen.
non sèlman yo mande w pou w tounen lekòl la pa ou se wan di ou son chèf pa gen pwoblèm epi kounye a la ou di ke ou pral gen ouvè restoran ou gen tout bagay nèt lokal estetik men yo di w tèl sètifika ou bezwen tèl papye ou bezwen ou diplòm ou bezwen kounye a yo di w ke m pral pran diplòm ou rele lekòl la ou sètop ou pral mete lajan deyò pou w aprann sa trap de epi lekòl la di w konsa fò w pase GED ou
se vre Humm konn sak JD a timoun.
Bakaloreya Ayiti.
Mezanmi eskizem pou mòd ri map bay la flack la. Sa rivem. M gon bagay kem renmen depi Ayiti kem fè yon tan ladanl pi konnen masaj masoterapi. An wi m ya. Epi mwen di bon map ouvri spam map ouvri ti bagay mwen kòmsi menmsi m ta ti granmoun sou baton map toujou kapab travay ak tèt mwen ladann nan domèn nan. Pase lè m fini, sinema toujou nan tèt mwen wi kòm rèv. M pral Hollywood la kanmèm wi men fò m viv timoun. So kounye a m ap chèche kreye yon bagay pou m viv, pou m fè biznis. Epi kounye a la m di bon, se m konn fè sa deja donk fò m kreye pa m. Son bagay ke m gen nan menm m ka fè. M ap fè dis dwèt nan travay la pou m fè. Epi bon, kòmanse demach etsetera. M konnen lè m rive pi devan yo di m pa m gen tèl plòm. M di ok, m pral dèyè plòm nan. Non sèlman yo di m konsa, pou m gen plòm nan m ap fè dezan ap etidye on fou em de zè pa semèn, de zè pa semèn. Sa vle di yon bagay m te ka pran trè kout, yo ralonje l pou mwen. Nan dezan m ap pran de zè tan pa semèn wi. Mwen pèdi tan, m pa gen bezwen fè byen vit, m bezwen pa apiye m. E pi sa se yon premye pwoblèm. Dezyèm pwoblèm nan yo pral ban mwen e yo mande m ki ki stati mwen e si m son imigran man moun di moun ki e sou pa egzanp tps oubyen sou si gen si sou sitizèn sou si w son rezidan pèmanan eksetera. Tout kesyon sa yo vin sou plato a. la yo paka pranm paske m ok Bondye jere sa lè kounya ou wè m gen tout sa yo kounya ou konn kote ou wè m ok nan GED yo di m eh fòm ta al pran l fòm ta al fon jan pou m pase fòm vin ak papye a m pap ba nou manti m bay vag m bay vag paske e pa sèl sa m genyen kòm opsyon kòm rèv fòm al fòm al Hollywood kanmèm ok donk.
Non, men mou chwa, petèt se ou gen plizyè rèv. An pale pou moun ki se. Alò, eske se rèv yo ye vre? Nap chache. Nap chache, bon, ok.
Nap chache yo pa rèv. Rèv mwen se ale Hollywood. Men je di an la, e, Etazini son zòn kote ke ou pa ka vin chita la, matòt ap okipe ou, tonton ap okipe w, frè ap okipe w, sè ap okipe w. Se ou menm, chak koukouy klere pou je w. Donk, si se pa yon biznis ou mete devan ki pou jere kèk bagay pou ou, bil eksetera, yon lifestyle, ou nan jwè, ou pa nan, ou pa nan egbon. Ok? Ou non sèlman al nan yon nine to five job epi kounya la ou ou fin peye tout bil epi sa k rete a pou w ap jere fanmi, zanmi ki nan bezwen, e mwen ki pa nan bezwen men ke w fon fon jès Epi ti kòb la pase ou pa ka fè menm anyen pou vi ou, pou tèt ou. Donk son biznis pou gen ki pou jere. Se sa nou swete pou tout moun nan min biznis. Ladies, nou toujou ap di sa. Gen yon biznis, e pa pay stub la sèlman, gen yon biznis ap ede ou. Alright? But nou menm tou, e pa paske nou anlè, nap di w ke ou fè fè fè, but nou ap viv sitiyasyon an tou. Nou viv yo. Nou viv yo e nou konprann yo. Nou viv yo chak jou, menm si se pa avè nou egzakteman, avèk lòt moun ke nou kotwaye, nou viv yo chak jou. Men sèlman sa map di ke, pa, pa met nan tèt ou, ou soti Ayiti avèk pwofesyon w, epi w ap vin isit pou vin egzèse pwofesyon nan nenpòt domèn nan m ap pale. Met nan tèt ou ke w ap kite peyi w, w ap vin nan yon lòt peyi, se tout bagay yo vin parèt diferan oubyen nouvo, kòm m ta di sa. Sa vle di ke Pa di ke m te lakay mwen, m te medsen oubyen m te chèf epi konnya la pou pou yon moun bezwen m vin travay ansanm avè l nan restoran l oubyen pou yon moun bezwen m al fè CNA nan dèyè ti granmoun pandan m te dòk non. Isit montre m ke vi a se etap pa etap li ye. So, se pa pè rekòmanse paske si rèv la toujou la fò w pa pè rekòmanse pou reyalize rèv ou byen pou tounen nan men ou nan sa ou te konn fè. Se kòmanse piti epi se echèl pa echèl. Paske nou vin nou vin nou vin gon pwoblèm avèk avèk avèk sitiyasyon anpil ayisyen bò isit lan. Se lè ou fin chita ou fè tout tan ou, sa ou fè katran ap aprann yon bagay, ou fè dezan ap aprann yon bagay, oubyen ou fè setan wap aprann yon bagay, vini ou vini isit epi se kòmsi ou wè ou pa t janm konn anyen ditou. Se kòmsi ou nan rekòmanse w ap rekòmanse. Men m ap di tout moun pa pa pa dekouraje de rekòmanse. Pa pa pa pa dekouraje. Pa pa dekouraje. Rekòmanse toujou bon. Li toujou enpòtan lè ke ou te konn yon pakèt bagay epi ou deside brize tout pou reaprann. Ou ye. Ok? Al aprann on domèn ke m konnen, ke m metrize deja Ayiti, vin aprann mizik la, se si ke m ap aprann plis bagay, e ke m ap pi fò tou paske mete sa m konnen an avèk, se menm jan avèk isi, an n di on moun chèf, e li te gwo chèf Ayiti, oubyen li te konn fè kuizin li deja, epi lè l vin isi a, li konn kuizin amerikèn nan, li vin mikse l avèk ayisyèn nan. Nou menm nan Charleroy nou ta renmen gen yon restoran ki resevwa kwizin ayisyèn nan. What's so funny?
Non son moun ki pase nan tèt mwen pandan w di nou menm nan Charleroy nou bezwen yon moun ki pou like pou fon restoran se sa? M gen yon moun spesyal ki pase nan tèt mwen ke n ap salye tou. ki toujou la de nenpòt aktivite ki genyen, nenpòt, Mayli konn fè manje?
Ba m di non Mayli ou tande? M pa konn, mwen m pa konn Mayli konn fè manje, m ap pale de yon moun, nenpòt aktivite ki genyen ki gen rapò a manje, yo toujou fè apèl a li menm, nenpòt aktivite, si gen yon fèt, yon bal, yon kominyon, yon resepsyon, whatever sa l ye, maryaj, M toujou wè l la, bon, ki, ki, ki, um, m ka di ke nan emisyon spesyal aswè an, nou ka salye l, paske m kwè l nan menm sitiyasyon sa a. Ou konn kiyès li? Ou manje manje nan men l deja?

Sil mwen renmen objectif li yo sa lap fè a bon e janl fèl la li bon tou trè byento nap resevwa li sou plato nou an dirèk ok nan Min Business Ladies ok nou pral pataje ansanm eksperyans lan janm tap di nou an li pa fasil lè ke ou deside lanse kanmèm ou wè lèw lanse kanmèm nan ou gen 2 chwa se swa ou konnen ou okouran ke trè byento yap vin pranw la Ou byen ou di ke ou mete. Banm tounen lekòl la.
Banm fè, banm fè, banm fè sak legal la. E mwen menm m konseye. M kwè ke se sa wi le pou, le pou. Wi, li, li pral fè sak legal la. Poul fèl paske. E nou pa ka tann pou nou wè you know restoran ayisyen. Jodi swa swa legume. Oh my God.
Dènyèman m al nan yon resepsyon m manje manje mesye sa, se pa ti rans non.
Bati a fè non. So. Kwa dot? Kwa se, se, se gran, se, se yon konsèy, ok, yon bèl refleksyon pou tout moun. E mwen kont yon dam, ba rankontre dam nan pèsonèlman, m sot rankontre l talè a se paske m te oblije al pran kòmand mwen an mwen menm. Mayli kap manje yon kou kiyòl nan travay la epi m wè l nan men l fap nan gwant nou epi m di oh sa sa ye la Ti kou kiyòl m di banm ladan l li di kisa m di banm ti kal li banm ti kal bagay la tèlman gou l fonn nan bouch m di l kote w jwenn li di tèl moun ki ba l kontak la m al kot tèl moun nan m fè l banm an li banm an yè m rele dam nan m pale avèk li m felisite l eksetera epi m di l map pran pou tanpri epi m di fò m rekonèt ou epi m al rekonèt li. Yow li fè ti kokiyòl li li vann ti kokiyòl li al gou men se pa yon bagay ki you know officiel
ki on s'en fou ou fèt mwen se kokiyòl la m te anvi manje and li te mèt te di m li pap fè ankò map m tap di l fè l pou mwen tanpri paske li tèlman gou m anvi manje yon kokiyòl tankou map manje papita map manje chips you know. um, nan makèt yo, poukisa m pa ka wè koukyèl la, you know, nan Walmart disponib. Donk tout sa, se paske nou gen arèt sa a ki di ke kout kuizin nou an pa rapò avèk kuizin pay ou a, nanana. Mwen se pa, se, se pa sa vreman, paske mwen manje chinwa, mwen manje meksiken, mwen, mwen, mwen pate jamayiken, mwen tout sa. Poukisa manje ayisyen nan gon okun? Gon travay ki pou fèt, Kòman pou l fèt? Nou pral chache konnen kòman pou l fèt epi pou nou pote l ba yo.
Alright, n ap pote l ba yo. Nou konnen kòman deja wi, se regilasyon yo.
Genyen FDA, m kwè ki se, ki jere afè kontwòl, you know, metikilezman e manje k ap sikile nan etazini e yo vreman you know strik pou gen tèl dozaj pa rapò a tèl this and that and m panse ke se sa nou bezwen vreman spesifye nan sa nap fè yo pou nou kapab you know genyen tout lejitimite nou pou nou vann tout tèritwa. Se pa sèlman nan manje a se
Travay nou sipoze fè antan ke min biznis lady paske yo fanatik yo kòmanse gen yon konfyans nan nou ke n ap pote kèk toujou kèk nouvote pou yo. M panse travay ke nou pral panse pou nou chita pou nou fè se vin pale la wadèvè sa moun nan gen an tèt li pou l fè kòm biznis. ok pou nal chache kòman konnen kòman pou l antreprann èske ou konprann menm si se pa sèlman restoran li gen dwa I don't know
ann di yon koutiryè wi poukwa pa tankou nou te gen jenòm nan avè nou dènyèman ki fè kouti so sa vle di pou nou chache pòt douvèti pou moun sa yo ki bezwen èd paske gen anpil moun la sou beton an ki bezwen èd sa se kòmsi yo pa abitye vrèman al travay ak bòs paske depi nan peyi yo bòs tèt yo so travay a bòs konnya se yon big deal li ye pou yo so yo blije fè l vwala yo blije fè l paske se ann di se se se peyi a ki mande sa men nou pa ka ret ladan l paske w abitye bòs fò w kontinye bòs ok so ou antre nan peyi a fò w sòti nan 1 2 3 se step by step li ye men pa bliye rèv lan ki la a ou vle fè tèl bagay w ap travay pou fè tèl bagay e nan bizi nan min business lady se sa n apral chèche pou deyò a pou n konnen kòman ki kontak, ki yès pou ou jwenn, ki chemen pou pase, si w ta renmen fè tèl bagay, si w ta renmen fè tèl dis ou byen dat, men kòman pou pase, men a ki moun pou wè, men pou nou chache tout, like.
Wout yo, tout enfòmasyon yo, kote pou pase. M panse si nou swiv Min Business Ladies nap jwenn regilasyon yo deja, nap konn kote pou nou ale nan one stop shop Pennsylvania mete disponib kòm website pou nou kapab al chèche. Yo fè training, yo gade small business ou, yo baw lajan, alò yo you know baw loan, yo fè on pakèt bagay pou ou antanke businessman, antanke entrepreneur, small businesses si tout fwa ou vle parèt tèt ou tou piti epi you know Ou poko konnen, yo la pou sa. Gen afè lang lan tou kap kale anpil moun ki vin nan peyi an. Se kòmsi ki ta renmen fè yon bagay akoz de lang. Men konnya m swiv ke anpil antrepriz mete like entèprèt online kit ou te rele nan telefòn ou di mwens ou deplase ou al fizikman nan yon biwo, yo mete entèprèt ki pale kreyòl, ki pale fransè pou ou pou ka konprann nan lang ou so m pa panse ke lang son baryè si w ta vle pase nan nan nan sit yo oubyen rele nan telefòn pran enfòmasyon pou konnen pou pou kòman pou retire tèt ou but nou nou jan nou sa di w la la nap toujou la pou n sipòte w nap toujou la tankou pou n chache dèzenfòmasyon pou ou pou n chache konnen Yeah.
Um, sa m ta pral di ankò. Yeah. Lang lan pou mwen menm m pa wè l kem kòm yon baryè paske Google Translate la, Google Traduction la, Mwen um, definitely, wap fon biznis, ou bezwen sipò yon Ayisyen parèy, Ou gen dwa, ou gen dwa pa konn pale, ou gen dwa pa konprann tout bagay, men ou gen yon moun ki konnen, yon moun mhm. ki ka konprann, mande l sèvis oh, la. Oh, m manke bliye sa.
Mhm. Jodi an gen yon mesye ki vin nan biznis mwen an. Mhm. Ki di m e ke li achon kay Chalewa la. On Ayisyen. ki di m ke li gen kòb pou l fè biznis, li anvi fè biznis, paske l ap travay li gen katran depi l vin isit, l ap travay se ak moun l ap travay. Nan li menm kounye a li santi l gen ase mwayen dizon pou l fè yon biznis men li pa konn kòman pou l kòmanse, ki kote pou l kòmanse, li Li pa di m, li di m li be, m di l ou bezwen yon coach nan sans sa. Li bezwen, li bezwen, li ka envesti nan yon biznis men si l pa di w ki biznis li vle fè la, ekout.
Non, se sa k fè m di l, vwala, m di l li bezwen yon coach ki pral pale ansanm avè l, ki, m di l nou ka fè sa pou li nan Business Ladies pou nou mete l an kontak avèk yon coach pou di l ke èske l dwe yon envestisè oubyen yon, yon, yon. antreprenè.
Mwen konn sa te tèlman fè m plezi paske se emisyon l ap tande, li vini li vin fè li vin fè yon transfè nan biznis lan epi li tou ap di m mwen emisyon nou an wi m felisite nou m byen renmen emisyon an paske nou n ap ouvè pòt pou anpil moun n ap ouvè je anpil moun fè yo konnen ke e yo pa la sèlman pou travay kif kif la fò yo kòmanse bati pwòp tèt yo pwòp biznis pa yo so li dim li renmen emisyon an e map dil mèsi li te dim pa bezwen site nonl nan emisyon an lap gadel aswè a so mte dil mèsi pou ankourajman an epil tou pwofite dim ke. men sa k gen nan, men sa l gen nan may li, men sa l anvi fè, men sa l. Sa, sa, sa montre m ke n ap fè yon travay, Claudiane. Sa te fè m emi anpil, sa montre m ke moun yo konte sou nou. So. Sa fè nou plezi ke gen moun ki ap gade nou, tikal pa tikal, you know, yon lè nou ap gen yon

E tou si si yon m panse ke fò nou ouvè paj sa a paske si yon moun ta bezwen e kontakte nou pou pale de yon sijè pou li epi nou ka toujou um like e vini avèk like kòman m ta di sa moun nan vini di men ki pwoblèm l ap konfwonte swa nan biznis li ou dimwens menm jan a mesye sa ki di m l anvi fè yon biznis men sa pa pè e kontakte nou, di nou, epi pou nou, swa nou ka menm fè yon emisyon sou sa, pou nou pale avèk yon ekspè pou ou, ou di mwens nou ka pale dirèkteman avè w, nou pa coach, but nou gen ide. E poukwa pa nan Min Business Ladies nou fè yon coaching live, you know, coaching la, Business entrepreneur lan la ou byen investisè lan la, epi nap gade ansanm kòman sa fèt. Ok nou pwomèt ou sa yon jou ke nap fèl e nap fè w konnen anvan sa pou ka branche. Epi vwala tout moun ki genyen ide biznis you welcome pou kontakte nou. Ou bezwen coach, ou bezwen sipò you know, euh, nan enfòmasyon, kontakte nou paske nou menm nan sa n ap fè a nou konnen l vrèman e euh, tout enfòmasyon yo la, sèlman pa fasil pou konn ki kote w ap jwenn yo e nou menm pa ka di w se nou ki konn tout bagay but misyon nou se al chèche l pou w. Nou ka ede w nan sans sa, nou ka ede w. Jan m t ap di an, si yon moun ou gen lakin an anglè, Ou bezwen ale nan tèl biwo, ou bezwen fè tèl bagay, ou fè tèl bagay, ou ka ale an pèsòn, sa se ou menm, konsa tou ou ka rele nan telefòn, ou di ke gon moun ki se tradiktè ou, ou ta renmen ke li tradui sa w ap di a paske ou pa pale lang lan. Anpil biwo, anpil konpayi fè sa konsa. Se sa k fè Chinwa fè biznis Etazini, yo pa pale, pa tout ki pale angle. Yon moun ka swiv sa. Chinwa yo pa care about angle. Arab yo tou.
Meksiken, Arab, Endyen, y ap pale lang yo. Yo pa care about anglais. Y ap fè biznis.
Yo gen timoun yo fè isi a ki ap tanzantan ap peche yon ti mo nan sa timoun nan ap di an, that's it. But yo pap pral pèdi tan nan sa, yo vin fè lajan yo menm. Yo vin travay pou yo fè yon bagay. E w ap wè nan Meksiken yo, lè yo vin fè yon biznis, yo pran pwòp fanmi yo mete ladan pou yo fè yon, you know. pou fè bagay la an fanmi eksetera pou yo pa pèdi esans yo enben se sa nap pwopoze yon ayisyen ki ta renmen envesti oubyen ki son antreprenè ki gen biznis li tande ankadre biznis ou avèk moun ke w konnen avèk moun ke w renmen avèk moun ki renmen w avèk moun ki konnen pape envesti avèk moun patnè Avèk Yeah. yon patnè, sou pa Yeah. ka fè tout bagay yo pou kont ou, Non. fon patenarya, ok? Pafwa ou konn bon, ou konn bon nan panse biznis lan, men elabore biznis lan, mete l sou òdinatè, fè dis fè dat, se yon lòt, se yon lòt branch li ye nan bagay True. la. Ou pa ka fè tout bagay, se kò listwa. Sa pa egziste. Mhm. Donc, euh, c'était ça aswè a. Min Business Ladies te la trè kontan pou pataje ansanman avèk ou eksperyans la ki te fè nou menm pran rekul Mhm. pa rapò avèk biznis, lide fè biznis antreprenè ki bezwen, ki gen pasyon e ki bezwen avanse, men ki gon arèt. E arèt sa nou di ke l pa sipoze Gen yon limite arè. ou, Mhm.
Li pa men, sipoze fò fè bak. yeah, li pa sipoze limite ou, men pou li, um, Alò, l you ka know, fò fè bak. Li pa sipoze kanpe ou. yeah. Paske bak la se, lè w fè bak, pa egzanp ou pran yon kout pwen bow, ou fè yon bak. Ou al pran Se- souf se- pou retounen. Non, non, non, non, ou pa pran souf non. M poko, m poko pran kou, so m gade fim anpil. Ok. So, lè, lè w pran yon kout pwen bow, se nan goumen w ye wi, ou pran yon kout pwen epi ou fè yon bak, se fòs ou pran. Kout pwen sa ou pral bay lòt moun nan ki te bow, ou pral remèt la la, se yon, se yon kanno l ye. Pafwa tou ou pa Se- oblije se- remèt li vre. Non, non. M ap pale nan kad biznis Prezidan Claudiane. Ou di fò m ri. M ap pale nan kad biznis mwen. Pliz. So, sa vle di ke ou pa oblije tankou kanpe. Ou pou fon bak, se pou pran fòs pou rekòmanse. Pou relanse ankò. Ok so m panse se se tout sa n te gen pou pou aswè a men m pa konprann anyen non ou genlè gen milyon anvan m ale non pa m pa konprann anyen pase m depi m vini la w ap ri san rete m fatige m kouche w ap pran foto m w ap fè anpil aktivite ke je ne konprann pa. Ok. So, m a pale sa avè w apre emisyon. Ok. So, se sa nou te vini aswè a, se sijè sa nou te vini ki te yon ti jan trè touche nou. Nou pale avèk plizyè moun ki di nou menm bagay ki Ayiti, yo te dis, yo te dat, yo t ap fè dis, yo t ap fè dat, men kounye a yo vin isit lan. Non sèlman yo pa gen tan pou yo chita, pou yo panse ak biznis yo, E pi gen yon pil, gen yon, kòman? Egzijans. Egzijans ki mande. E di moun nan oblije tou foure tèt li nan peystòb la, se kòm si, bon, l ap travay pou peystòb, peystòb, e pi li kite rèv la. Non. Ok, ou fè bak, se pran fòs, relanse.
Yeah bon pandan m tap di nou sa ti moun e li posib pou m al pran GED an epi pou m fè master la paske m pap ba nou manti m pran m pran non kite kite masaj la paske w di se Hollywood ou prale m pral Hollywood la ou mèt fò m al Hollywood enben ok kite kite masaj la ou di mwen si w al fè masaj Hollywood oh les deux font seconde affaire quand même Timoun, m gon mòd m ri piga nou ri ri m nan non ok. So, se te prèske tou pou ojoudwi selon mwen. Wi, se se tou. M panse nou nou di tout bagay. E si ta gen bagay nou ta renmen tande ou di mwens ke nou pa konprann nan emisyon aswè an, e mwa kòmante.

Madam nan layite. M ap repase videyo an ankò. So w a konprann. So m pa ta ka pa ri. Ou serye? Ou lòt bagay. Ou wè si w pase videyo sa ak Claudiane.
Lòt dimanch n a konn bay la. Tande, lòt dimanch n ap konn rès zen an. Si nou pa wè m ankò,
fò kite videyo sa k mete m nan prizon. Non, fò kite. Mhm. Okipe, map pase video a.
Alors, se te tou pou aswè an, e m te byen kontan avè nou ankò yon fwa, e mèsi a tout moun ki toujou ret fidèl avè nou, k ap gad emisyon an patou. Mèsi, mèsi. Chalewa mèsi, mèsi pou amou nou, paske nou jwenn anpil lanmou nan lari a. Ti emisyon nan lari yo, oh my God. Jèm santi èske kòm Beyonce pafwa. Wi, pafwa je m san kòm Beyoncé, je, je m san kwa Rihanna an menm tan.
Ok, m pa ka ri aswè a. So, mèsi, mèsi. Mèsi a. Tout le monde. Mèsi, Pase ou yon fè m bon bliye. M nan- m ap remèsye moun Chalewa pou lanmou yo ban nou nan lari an. Lè n ap fè emisyon Life nan lari an, e, e moun yo ban nou anpil lanmou. So, m ap di yo, Merci pa dekouraje avè nou e nou gen anpil nouvote anpil bagay kap vini rete branche toujou ret swiv nou poun swiv um, poun gen tout nouvote yo ok ok um, se te tout pou ojoudwi um, ba nou like yo pataje live lan a nou pa like kès nou fè nap nan fon ti like kanmèm yon lò fò nou fon live pwochen
ok pwochen.